Je dja la manman ap ri e je dja manman ap ri de pi maten. Mbalo non gason.
Mbalo.
A pote la pa. Ou konnen nou la ou. Sa kap fet la.
A ou konnen nap gade. Bon ou. A sa kwa se men. Ou ba lan jade. Non ou konnen sole la ou ti jan jou. Manman ap fe de gren penitans la de pi maten.
M wè l la nan kilòt.
Bon e ou! Sa k pase? M wè w pa chita la. Sa w gen? A! Pa w konnen.
M al fè yon ti mache bagay sa yo pase w konnen m pa ka rete nan kay la. Petèt nan ti mache w pa konn sa m ta jwenn deyò a. E sa fè m pa tèlman chita la. Pa w konnen lò lò pa p fè anyen bagay sa yo. Gad sa k gen nan la ri a. Gason, lari a danje. Ou si fò manyen fon chita lakay ou, ou renmen mache twòp, sispann mache gason. Wi pay sa fè ou wè m vini bon m konnin kòman bagay yo ye m pa rete ta deyò ou wè m vini apre sa sak pase menm. Ah ou konnen nou chita la solèy la cho apre sa pa sa ou konnen ki fè m fè tout tan sa nan lari a.
Jodi a m rate nan manje a, m anlè tan nan manje a. Lè konsa pa konn sa li mare zafè li a, konn lè yo ap plenyen pou grangou deyò. Yo pa konn ki mizè moun ap pase anndan a chalè sa. M pa konn sa y ap regle deyò. Bon, ti nèg sa bay rele Michael la mezanmi, ti nèg sa pa janm vle chita lakay li menm non. Tout jounen li nan lari a pa konn sa l ap mache fè. E m bouke pale li pa tande. Li pa tande. E jan de timoun sa yo, pi devan ap tande. Si m te konnen. Men m toujou pale ansanm avè l, li pa janm tande. M bouke pale ak ti pitit sa mwen. Ou jezi!
Ou sonje ti patnè m t ap pale ou e zanmi m nan m t ap pale ou de li ki rele PKL la? Huh!
Ou tounen nan Bryce ankò? Ou konnen misye te vin al Etazini, l vini. Kounya la, m de tande pawòl la men m de fon pase lòt bò a. E sa k fè m dire konsa a? Huh! Kounya la, dèyè m de di misye m ba li telefòn sa fè m pa pale avè l, kounya la l ban m telefòn sa pa. Telefòn sa tou nan isi ankò? Ah monchè, pa. Afè bagay telefòn sa tounen nan vye bout kay la ankò. Ou sonje sa k te pase dènyèman? Nèg la e baz mwen li, bagay sa a. Baz ou? Ou sonje sa? Ou sonje sa k te pase dènyèman? Kounye an ou ale, ou retounen nan mache ankò, ou al kontre avèk jenòm sa, nou retounen nan bagay sa ankò. Pa m konnen yo te vòlè lòt telefòn nan men, m panse ke kounye an m konprann kòman bagay yo ye, m ap plis jere bagay yon fason, ou konprann. Ok, apre sa kote manm lan anndan? Mwen anndan la, m poko janm wè yo depi maten wi, depi maten l ap fè yon ti grenn bagay la, depi maten. Menm grangou la m prèske tonbe, m poko janm ka wè. Sa w di m la?
Depi maten.
Gen lè li k lague w ap mache nan lari a konsa. Ah pa di sa pa bon mwen m toujou ap pale m tou l toujou ap ban m konsèy.
M pap di nou anyen. M ap rete konsa m ap gade nou pou m wè ki reyaksyon nou apre lè pwoblèm nan sèlman nou pa m foure m poutèt mwen m bouke pale m pa ka pale ankò.
Antouka pa jan bagay yo ye a la fòk nou reziyen nou. M vin la bon lontan.
M ta pa la papa m.
Epa sa non mwen konnen fòm al tcheke sak gen nan lagè bagay sa yo m defon ti mache bagay. Ou pa chita lakay la menm non. Mwen m pale pou Dary sa ou pa tande m. Enben sak fèm vini wi man antouka okontrè m pati pou bon pase ou sonje PKL li te vin arive pati kounya la l vini m depase lakay li a li tou fèm kado telefòn sa.

Ou konnen e papa m ou ye sa vo bon mwen se manman m ale ok ou konnen e papa m ou ye ya vo mwen ka pale se jis yon kesyon epi pou ou ban m esplikasyon de sa e eske yon nèg ki pòv ka renmen ansanm avèk yon fanm ki rich.
Bon pitit mwen m tande sa w di a sa rive souvan sa bouke fèt. Pou moun pòv pran avèk moun rich. Men sa pral depan de chans ou. Depan, si w gen chans, w ap jwenn sa. Si w pa gen chans pitit mwen, ou p ap jwenn sa. Èske w konprann sa m vle di w la? Poutèt, poutèt ou toujou tande yo di w, lajan al kay lajan. Sa vle di kote gen lajan se sa e la l ale. Men si se Bondye ki di. Ou pa dwe rete pòv toutan. L ap chèche yon moun li voye sou wout ou. Moun nan gen kòb, li wè w ap soufri, li chèche moun nan voye l sou wout ou. Epi moun sa l voye sou wout ou a, li leve w atè. Men fò w gen chans, fòse moun Bondye. Ok men tankou pa eske tankou moun sa ka rive renmen w epi tou e men tankou on sans m ka di eske l ka kache lanmou an tankou l pa janm di w sa akoz ke ou pòv bagay sa yo l pa janm vle e devan l de seri de bagay pase m jis vle w konnen m jis vle konnen. Bon e nan lanmou pa konn gen kache. Sa vle di, menm si l pap devwale w, menm si l pap deklare w klè klè klè, li gen fason l ap fè pou w gentan konprann se yon lanmou l gen pou ou. Èske w konprann? Li gen dwa pa parèt devan w, li di entèl, tèl jan fè tèl bagay, tèl jan fè tèl bagay klè klè. Sa vle di l vini nan fason l ap fè, nan jès l ap fè. Nan atitid lap ba ou, wap gentan konprann. Ok.
Èske ou konprann? M konprann byen.
Sa m pa yon pwoblèm. E konsa bagay la ye. Sa vle di la ou jwenn yon moun ki renmen w? Non pa e pa sa. M jis poze w kesyon an bagay sa yo. Ok. Paske m gen yon zanmi m ki tap esplike m yon bagay konsa. Ou konprann? Konnen granmoun li a.

Mezanmi epa tann dat non fi dam nan lave rad sa yo la li pa janm mete yo an li pa janm kase rad yo li pa janm fè anyen ditou anndan kay la gade ton on bagay gade ton on etofò ap sèvi li pa janm netwye l gade kras la gade gade. Gade ka m pa konn sa. M gen pou m rele nan biwo a, e pa tann dat m bay pou te mèb yo pou mwen yo poko janm vin avè yo e m peye lajan. M pa konprann nan sa k ap pase m konsa. Franchman m pa konprann.
Mwen m ap vini wi, m pral achte yon bagay. Kote w pral la menm?
Deyò, m pral achte. Fè pridan wi.

Oh oh Menm lè l pa t fè E poutèt sa m peye sèvant Oh oh Aranje w Konprann ou Konprann ou anndan kay la
Ou menm tou E pa tann dat ou lave de grenn rad sa yo la Ou pa janm kase yo Menm pòt mebèl la ou pa lave
Oh oh Pa fèm sa oh boo pu pase pitit mwen lòd m peye w pou sa pou l pa fè anyen pou sa m peye w.

M pa konprann ou menm non, ou annik pase, ou mouye m. M pa vin sou lè nou menm. Kounye a la, e si m te nenpòt moun de di konsa a m ap bat ou? Poutèt nan kwen sa e pa la pou moun kanpe, ou menm e nan kwen w toujou kanpe. Poukisa ou pa chita lakay ou, chache yon travay pou w ka viv menm jan ansanm avè m? Men kote w wè m kanpe a la, sa, èske w konn kisa m ap. Woy!
Solèy la tèlman cho anfen.

Ba ma re yon mba te te la ve. Si l pa si mba te kanpe la ba ap janm vwe de la.